Bonjour, bonsoir, sa depan de a ki lè ke w ap gade ti video sa sou paj Agro Inderson Eco. Jodi a, se yon plèzi pou nou menm pou nou kontinye pale sou sa ki konsène elvaj de poul la. Jodi a n ap pale de elvaj de poul la men n ap pale de yon elvaj trè espesifik, n ap pale de elvaj an kaj ou an batri. Mwen panse ou menm ki sou paj la k ap swiv videyo sa a, ou gen dwa konn tande pale de elvaj an batri oubyen elvaj an kaj oubyen tou ou deja vizite yon elvaj an batri e elvaj an kaj. Elvaj an batri nou di

Ebyen elvaj sa li menm li gen objektif li. Poukisa li gen objektif? Paske poukisa yo pa fè yon elvaj sou sòl tankou jan nou abitye pale de li? Yo fè yon elvaj anba tè. Men yo premye objektif li se yon objektif ekonomik. E dezyèm objektif li se objektif ègonomik. Objektif ekonomik, lè nou pale de yon aktivite a objektif ekonomik, nou vle pale de yon aktivite ke moun nan fè l de fason pou ke li kapab vreman ganye plis dajan pou l fè plis pwofi ke posib a travè de aktivite sa. Pou ki sa elvaj de poul an kaj la, li menm li pèmèt ke moun kap fè l la fè plis kòb? Premyeman se ke elvaj sa li pèmèt ke ou gen plis poul pa mèt kare, sa vle di ou bezwen sipèfisi ki plis restren Pou elve yon gran nonb de poul. Se pou sa nou rele l son sòt de elvaj entansif. Ebyen, ou pa jwenn nan elvaj sou sòl ke nou abitye pale de li a, yo elve poul yo anviwon 8 a 10 poul pa mèt kare. Men nan elvaj entansif sa li menm, w ap jwenn y ale jiska 16, gen moun k ale jiska 20 poul pa mèt kare. Men, fòk ou atann ke li pa san konsekans. Dezyèm aspè ankò ki montre w ke elvaj sa se yon elvaj ki trè ekonomik, se ke ou gen mwens moun k ap travay andedan aktivite sa. Paske pou poul yo manje, manje a vini otomatik, pou poul yo bwè dlo, dlo a vini otomatik, e sèlman lè moun yo ap ranmase ze a sèlman, Se lè sa wap jwenn moun ki pou fè aktivite sa. Ebyen nan peyi devlope yo sitou kote elvaj sa yo plis devlope, wap wè moun kap fè elvaj sa le pli souvan yo pa gen anpil moun kap travay menm lè ke yo elve dè milye de poul men yo pa gen anpil moun kap travay sèlman yo gen moun kap ramase ze epi kalibre ze epi mete ze nan katon men w pa jwenn de moun kap mache pou bay poul yo manje, bay poul yo dlo etc. E osi Elvaj sa nou di li ergonomik se paske li se yon elvaj ki adapte, ki operasyonèl, ki pratik. Se pou sa nou di se yon sòt de elvaj ki ergonomik. Ki avantaj ki genyen nan elvaj de poul an kaj la? Premye avantaj ki genyen nan elvaj de poul an kaj la se tout sa m sot site de pati ekonomik yo, paske ou pa bezwen moun, ou pa bezwen anpil mendèv, paske ou pa, lòt avantaj ki genyen sè ke Ou pa gen kontak dirèk avèk poul yo, se sa ki fè ke li trè difisil pou ke li genyen de viris li menm ki sikile andedan poulaye sa. E lòt avantaj an pwen de vi sanitè, w ap jwenn ke andedan elvaj sa, ze poul yo yo menm, yo pa genyen kontak dirèk avèk dejeksyon poul yo, ki fè ou jwenn de ze ki vrèman trè pwòp, ki diferan de elvaj de poul an sousòl la. E se E lòt avantaj ki gen ankò se ke ou pa bezwen payaj, ou pa bezwen lityè pou mete pou poul yo, se ke andedan elvaj sa li pa bezwen lityè, poul yo lè yo twalèt, nou di twalèt la pase nan twil yo, li tonbe anba, sa se yon lòt avantaj ki genyen andedan sistèm elvaj sa. Premye dezavantaj ki gen anndan sistèm elvaj sa, se ke ou kreye yon efè de Promiscuity, sa vle di li gen twòp poul pa mèt kare, sa pral fè poul yo strese plis fasil, ou pral bezwen de tanzantan pou bay poul sa yo anti stress, e lè poul yo strese ou pral jwenn gen sa yo rele efè de piquetage kote ou pral jwenn poul yo youn ap beke lòt, e l konn menm kreye de efè kanibalism kote gen poul ki konn menm rive blese poul rale tout trip poul la mete deyò gen sa sa konn rive trè souvan andedan poul la e sa yo paske poul yo strese ebyen se paske li gen efè de promiskuite gen twòp poul gen twòp popilasyon nan yon sipèfisi ki vrèman twò twò elve gen twòp konsantrasyon se sa ki konn koze pwoblèm sa yo e lòt dezavantaj ki genyen ankò sèke ou pa respekte sa nou rele. la libète poul yo paske yo pa respekte byenèt poul yo. Se pou sa ou pral jwenn gen yon ansanm de peyi ki vrèman kòmanse soulve kont tip de elvaj sa a, paske elvaj sa a li pa respekte le byenètre de sè zanimo. Gen peyi tankou la Swis, depi ane 1982, la Swis li menm li entèdi Tip delvaj sa fèt sou tèritwa l paske elvaj sa pa respekte byennèt animal yo menm lè ke li ponpe anpil lajan pou moun k ap fè l la. E lòt dezavantaj ki genyen nan elvaj an batri a, sè ke li mande w yon kapital de depar ki plis elve ke Elvaj de poul ou fè sou sòl la paske sistèm batri a li koute trè trè chè. E dot dezavantaj ankò li genyen se ke batri sa yo ou sipoze pran swen yo, ou sipoze antreteni yo chak ane pou evite pou yo pa gen wouy etc. Tout bagay sa yo li mande w yon kapital de depa ki vrèman trè trè trè elve. Epi kisa n ap di ankò, pou kisa m pale de elvaj sa a, se pou mete nou an konesans de koz paske gen de moun ki vrèman enterese paske elvaj salon an te anndan l, li bèl, gen anpil moun ki wè l deja ki ta renmen fè l, men san ke yo pa vrèman gen yon etid de fezabilite, de trasabilite pou wè èske enkonvenyan ki genyen paske chak Aktivite ekonomik wap fè fòk ou etidye avantaj e enkonvenyan yo, kounye a se ou menm ki pral gade pou wè pou fè yon konparezon ant avantaj e enkonvenyan sa yo, kiyès ki plis an pwofi de ou menm, ke ou menm ou kapab chwazi ladan l èske ou vle fè tip de elvaj sa oubyen ou fè lòt tip de elvaj. Paske. Nou menm, le pli souvan lakay nou, nou renmen sa ki bèl, men nou renmen fè kopye kole ki fè, de bagay ki egziste deja nan lòt peyi, san ke nou pa konnen koz, rezon ki fè li egziste, e nou vle fè kopye kole paske li bèl devan zye nou, men elvaj an batri a, pou yo rele yon elvaj an batri, fòk tout paramèt yo respekte, fòk manje poul yo ka vin jwenn yo otomatik, fòk e dlo poul yo ka vini otomatik, etsetera. Pou w evite pwopagasyon maladi anndan fòk pa gen kontak dirèk avèk poul yo, men si w fè l epi ou pa ka respekte tout nòm sa yo, m prèske ka di w se yon bagay ou fè, ou kopye l men ou mal kopye l paske li pa vrèman yon elvaj an batri. E mwen di nou li genyen de gwo konsekans, mwen menm mwen pa chwazi fè elvaj an batri Paske, mwen konnen li pa respekte byennèt animal yo, se pou sa wap jwenn li nan pil peyi jounen jodi a, a travè de yon ansanm de òganizasyon kap defann dwa animal yo ki kòmanse soulve kont tip de elvaj an batri a. Brèf, sa vle di ou menm ki ki gen volonte pou lanse yo nan sektè avikòl la ki ta renmen fè elvaj anba tri a, fòk ou mete tout sa yo nan tèt ou, tout ansanm de kontrent sa yo, ansanm de paramèt ki reprezante kòm de dezavantaj e sa ki reprezante kòm avantaj yo e ou va fè yon paralèl antre yo menm e lè sa ou va wè kiyès ki vrèman plis apwopriye pou fè l. Men mwen menm, si m gen espas, mwen plis opte pou yon elvaj. sou sòl ou olye ke mwen fè yon elvaj an batri paske poul sa yo aprè 1 an 2 zan ou fin elve yo mete yo deyò yo pa menm ka kanpe sou pye yo paske se de poul ki la sèlman yo manje yo bwè dlo yo ponn ze se kòmsi se de wobo sa vle di Mwen menm mwen pa vrèman adere sistèm de elvaj sa men ou menm si ou gen mwayen pou avanse pou fè yon elvaj e ou jije son elvaj ki pou ponpe w maksimòm de pwofi ke posib sistèm elvaj anba tè a li vrèman entèresan men si ou menm ou vle fè elvaj paske ou gen amou pou zwazo sa yo ou vle fè yon ti pwofi ki pa egzajere.

de ces animaux. Mwen di nou mèsi, se yon plèzi pou mwen pou m te pataje ide sa a avèk nou, pou m pataje avèk nou nan sa ki konsène tip de elvaj an batri a, ki sa l ye, ki objektif li, ki sa li gen o pwen de vi ijyèn, o pwen de vi sanitè, e ki avantaj, ki enkonvenyan ki gen ladan l, e lè sa ou menm ou va chwazi èske se tip de elvaj sa ou vle ou se yon lòt tip de elvaj ke ou vle. Mwen panse o fur et à mesure n ap pale de diferan tip de elvaj ki egziste e m panse mwen gen yon dokiman, nan dokiman an m pale de tout tip de elvaj sa yo. Nou genyen trè pwochènman pou nou pale, pou nou fè yon videyo pou nou pale de seminè ke nou pral gen trè byento e moun k ap patisipe nan seminè sa dofis li tou ap genyen dokiman sa a e a li menm, e ou menm ki pa patisipe nan seminè ki ta renmen gen yon dokiman, apre nou fin enprime dokiman, paske dokiman an poko enprime, lè nou fin enprime l n ap ba w pri dokiman e kòman ou kapab retire dokiman sa a ki genyen dè enfòmasyon trè enpòtan sou elvaj de poul pondez, elvaj de poul dechè, elvaj de poul amelyore, elvaj de poul peyi a, sou lenkibasyon dè ze, etsetera, nou gen tout enfòmasyon sa yo andedan l, E ou menm ki patisipe nan seminè yo, w ap deja genyen de grand zide sou tout enfòmasyon ki andedan dokiman sa a ki pral pèmèt ou vrèman vin byen gen plis metriz nan elvaj de poul la lakay nou an Ayiti. Mwen di nou mèsi. Se te yon plèzi pou mwen.